Monchè John se le moman pou nou ranfòse ekip U 23 sa nou pral gen an sa son bòn nouvèl paske Ayiti pral gen yon ekip U 23 e ki pral jwe je panameriken an men se pa sak enpòtan pou mwen sak enpòtan pou mwen nou pral ranfòse ekip sa medya yo fanatik yo se pou nou bay federasyon yon gwo presyon epi epi pwopoze tou e pa sèlman chita kritike nan gou pale anpil nan pral pwopoze chache jwè binasyonal de top nivo tankou Neel Pierre Victor Joseph, Kenny Keta, e Jovens e nèg sa yo, Wasson Temon site yo la kon pou nou fon ekip U23 epi pou nou ka tou e John pou nou tou prepare eliminatwa koup du mond 2030 lan. Pa bliye se pa sèlman Izidor ki pral ban nou eliminatwa sa paske si tou ekip nan zòn nan tout ap ranfòse 2030 M te kapab di w se yon lòt reyalite l ap ye. An se nan 2026 men 2030 la e pa konsa l ap ye w konprann se yon lòt e 2030 la se yon lòt ane l ap ye w konprann anbyen m kontan dèske Ayiti kalifye pou pou je panameriken an e John men sa k enpòtan pou mwen se ekip u 23 nou pral fè a la nou pral fè yon gwo ekip u 23 e pou nou kapab tou sèvi avèk ekip sa pou nou pou eliminatwa mondyal 2030 pou ekip senyo a. E nou pral pale sou sa. Sa se yon pwen. Dezyèm pwen an, m ap pale lè kalifye pou la koup di mond 2027 lakay Brezil bò kote medam yo. M pral ban nou lis ekip ki kalifye yo. Li enpòtan pou nou konnen. Twazyèm pwen, Map pale, chinwa yo mezanmi vle fè koze nan vil kap ayisyen monchè chinwa pral envesti 10 milyon dola nan vil kap ayisyen li enpòtan pou konnen pou tande kisa chinwa pral fè nan vil kap ayisyen rete la 3 pwen epi m gen yon paket koze ankò m pral di la ou konprann rete la fanatik yo jodia la m pap fè wout raje map antre dirèk Konnya map pran banm banm pran chinwa avan moun kap ayisyen nou konnen se yon vil mwen renmen anpil menm si se pa lam fèt se nèg pòdepè mwen ye men mwen renmen kap ayisyen anpil ann kòmanse avèk kap ayisyen an map e apresa pou m kapab avanse avèk lòt 2 pwen yo selon eva e kòman e jounalis sa rele e valeri wi yon envestisè chinwa vle konstwi yon pakin modèn nan vil kap ayisyen kap koute 10 milyon dola vèt konpoo. Jwenn yon pakin modèn e bon. Pwoblèm se son pwoblèm de vizyon yon moun kap ayisyen genyen. Son pwoblèm de vizyon ayisyen an genyen. Depi l fin manje 2 grenn, 2 grenn, 2 grenn diri l, kisa w konnen l al fè? L al jwe domino olye pou l ta chita pou l ap reflechi kisa l ta dwe fè. Men se domino l al jwe. Konprann? E pou mwen menm sa se yon trè bòn nouvèl. Konprann? Sa moutre, sa moutre w gen moun kap panse. Konprann lè paske lè map gade vil kap ayisyen vre mesye bon bay lajan mwen wèl te gen ti pwoblèm sa paske m wè machin yo pakin tout bò lanmè a e wout nasyonal nimewo 1 m wè tout kote nan vil la e mesye yo pakin nenpòt jan vin mete blokis nan vil la konprann e li pa fè sans ou wè ou wè repiblik dominikèn nan kapital la si yon nèg ou pran machin ou ou ta pakin nenpòt kote. Ame ap vini li level. Wap al gen kob pou peye paske ame ap vini avek gloha li level lal metel yon kote pou ou paske se byen ou te tro byen ou pral peye kob paske wout la fok li lib konprann ou anvi pakin machin ou se swa ke ou fe kay ou li gen pakin ou byen tou peye pakin esak fe neg isi fe anpil pakin pou al peye paske wout la fok moun jwenn li pou yo woule trankil sou li mwen sa se yon bon nouvel. Men pakin nan se pa gratis li ye nou ayisyen m tande nou tout bagay nou vle banm di nou sa pa gen yon peyi ki devlope san ke e pa gen e tax ou konprann fò peye e tax la se avèl gouvènman pran menm poul fè devlopman ou pa ka vle pou dlo ap antre lakay ou ap gen kouran epi lè gen kouran lè bòdo kouran rive ou pa vle peye ou konprann pa gen anyen e sèl an ayiti m wè nou vle tout bagay gratis ou wè depi ayiti kòmanse devlope la Mwen konprann ya e vil la ap devlope e peyi ap devlope pral gen anpil tax paske bay peyi pa fonksyone san tax nou menm ayisyen nou tande o yo toujou ap mande pou nou peye pakin nan se pa gratis lap ye chinwa yo di nap peye ou konprann chak nèg ki pral met machin nou la e nap peye men sèlman yap pwoteje machin nou ap gen sekirite nan pakin nan lap pi bon lè konsa vil kap ayisyen ap libere moun ap kapab mache trankil machin ap kapab. kouri alèz paske twòp machin, vye machin ankò wi, nan wout la. Li pa fè sans pou yon vil ke nou vle e pou nou ta devlope l. Konprann? Sa se yon bòn nouvèl li ye. N ap tann chinwa yo atenn objektif lan. Ann ale! Dezyèm pwen. Ann ale ban m bay lè kalifye yo non. Lè kalifye pou la koup di mond m ap kite pi bèl pwen an an dènye. Ok. Nou konnen koup di mond dan 2027 la la fèt la kay Brezil pa vre nou konn sa. Nou konnen konkakaf li gen 4 plas dirèk e pi li gen 2 plas baraj. Menm jan kome bòl gen 3, li gen 2 baraj. Afrik la gen 4, li gen 2 baraj. Anpwen, anbyen, ekip yo komanse ap kalifye timidman.

La Chin kalifye back to back, Korea del Sul kalifye, Australia kalifye, Argentina kalifye, konya la banm ban nou 4 afrik ki kalifye pou zòn afrik la ki se Cameroun ki fè koze sou Nigeria, gen Maroc ki fè back to back, Aljeri, pou la premye fwa, Malawi peyi pòv, pou la dezyèm e pou premye fwa, mezanmi, moun Malawi yo rele anmweyy, moun ki tap di Malawi a, non non non, Malawi se yon ekip ki pèdi nan klasman fifa, pa vin mete l avèk Ayiti Jeral, avè w menm, avè m, avèk ou menm map pale, jodi a m vin pot sa nan videyo a, Malawi, Malawi pa kon, pa nan anyen nan foutbòl, men konnya la yo gen moun tou kap panse pou yo, paske depi wap travay wap jwenn, wap rekòlte, Men jodi a se fwi travay yo wi ki mete Malawi nan koup di mond. Antouka nou konnen e pa konkakaf yo yap vini nan mwa novanm nap avanse la apre lig dè nasyon nap tonbe pim nan mwa novanm la 28 Texas Ayiti Mexico konprann pou yon biyè han ok nap al konnen yo apre sa nap konnen ekip ki pral jwe baraj yo antouka nou gentan klè an ale an ale nan pwen twazyèm pwen ki enpòtan Jan ke m te di nou an, gen moun ki di kòm Ayiti kalifye. M panse Caleb te fè yon gwo pase pou nou, banm banm banm banm pase an gwo pou nou. E se meyè ekip nan chak zòn yo pran ki kalifye pou je panameriken an, se konsa Concacaf toujou fè l. Pliske Meksik chanpyon e nan mwen de 20 tan an, li kalifye otomatikman pou je panameriken paske l gen usa 2-0 nan final la. Konnya la, Kostarika avèk Ayiti pa bliye menm si Ayiti a te kanyan kanyan. Se yon match nul yo fè, konprann, e se nan tiwobi Kostarika elimine Ayiti. Sa vle di Kostarika se meyè ekip pou zòn santral la. Se sa k fè l kalifye pou zòn Karayib la, Konkakaf. Se Ayiti ki meyè ekip pou zòn Karayib la, se sak fè la Jamayik pa kalifye. Gen moun ki di wi Jamayik te jwe 120 minit e se e se nan 120 minit e Kanada bat yo. Wi se nan 120 minit e Kanada bat yo. Men pa bliye Ayiti li menm Kostarika pa bat li nan 120 minit. Konprann? E se nan tiwobi yo elimine nou. Sa vle di son match nul. Diran 80 di e e 10 minit. E ou konprann. E e se yon match nul li. Ayiti pa pedi devan Kostarika. Kostarika pa pedi devan Ayiti. Ben nan nan tiwobi li elimine ou. Ou konprann se sak fè Ayiti se meyè ekip karibeyèn. Ou konprann ki kalifye pou je pan ameriken. Kounye a je pan ameriken. Lè yon ekip mwen devetan kalifye pou je pan ameriken. Eske se mwen devetan k pral jwe l? Non. Se ekip U 23 ki pral jwe je pana jwe panameriken an konprann e se sa kounye a se sak fèm di se bòn nouvèl pou nou m gen lontan map mande nou fè yon ekip espwa pou nou kapab e prepare lè nou bezwen de twa grenn jwè pou nou mete nan ekip seniò a pou nou pa pou nou pap tatone pou nou konprann pou nou tou gentan konnen jwè yo, nou gentan fè yo konfyans yo nan men nou, nap jwe ti tounwa nou t konprann nap vire tounen nan zòn nan nal an Ewop, lè konsa senpleman ou bezwen yon atakan ou rele tèl atakan wap al nan tatone a nou fè esèy, men konnya la pou fè sa se yon ekip U23, pa bliye ke m te m te fè pwopozisyon sa, m te pwopoze, m se yon nèg map pwopoze, ebyen jan kem di w nan pliske Ayiti kalifye pou pou jwe panameriken se yon ekip espwa U23 ki pral jwe li, ebyen la. Konya la se le moman mezanmi fanatik yo jan kem te di nou an media yo nou gonfle venn nou komanse fè lis nou mete neg tiktok tout moun ki gon vye paj fè lis la metel fok jwè sa yo nan ekip espwa paske nou pa pral fon ekip espwa avek neg an ayiti la m wè nou sot gen la neg ki paka choute yon boul ki pa konnen koman poul fon kontwol la ki pa gon pozisyon sou teren foutbol la non wi nap pran meyè yo an ayiti tankou Miguel

Jovens kap koze lap fè nan nan entè Miami an kiyès ankò wa son tè moun si fwa paske fòk fòk nou fòk nou ranje defans lan mitan teren an nou wèl klè fòk se Théo Lacombe ki pou vin ede Miguel nan mitan teren an epi konnya la mesye ou gon mitan teren konsa mesye ou gen Théo Lacombe Ou genyen vikt wè ou de wè m di Victor Joseph m di tout bagay nèt ou wè jwè sa mwen m paka tann pou m tande federasyon di mesye nou retounen avèk Victor Joseph fòk nou tounen avèk misye avèk Victor Victor Joseph en ou gen Miguel mesye ou gen mitan teren pou bat nenpòt moun nan zòn nan wi. Ebyen, jan ke m di nou an fanatik kòmanse chache bon jwè, pa chache jwè k pa kapab non, bon jwè pou nou fè yon ekip U23 tèt chaje pou n al nan jeu panameriken yo, mwen menm yon final pou nou ta fè ansanm avèk Meksik oubyen m pa konnen Venezyela, m pa konnen. Epi, menm ekip U23 sa a, n ap kenbe l pou nou kapab prepare e eliminatwa koup di mond 2030 lan paske 2030 izidò pap genyen 25 an ankò leni pap gen 25 an nap bezwen jwè ki kapab vin ba yo on ti kout men se konsa foutbòl fèt wi moun yo foutbòl la se konsa l fèt wi esak fè wè tankou lafrans sal ye a kisa l ye n'golo kante paka jwe anben l rele yon moun ki pi jèn ke N'Golo Kante ki kapab jwe pou vin ranplase Kante. Men, e pa nou menm la n'ap tatone, tatone se sa ki fè gon pakèt jwè nan seleksyon nasyonal la, yo ta sipoze ale deja, yo ta sipoze pran retrèt yo wè yo vin yo fè zan. Sak fè konnen Placide fè tout tan sa, se paske nou pa gon bon gadyen aprè Placide nou pa ka di ok sa se gadyen k'ap ranplase Placide la. Jis kounya la Ayiti pa ka di'l non. Konprann se paske nou pap fè foutbòl. Tankou la ou wè ekip feminin sa m pale m pale m pale. Men kounye a nap tann se lè Melchie Dumornay e Nerilia fin pipi nèt avèk tout Melchie Dumornay lè sa nap rele anmweyy. Non se depi kounya pou nap prepare avni ekip la. Se sak rele moun kap panse pou peyi moun yo. M pa kwè ke m gen kapasite pase nou non, ki nan biwo federal la, ki nan peyi a non. Sa yo se yon bagay ki senp li ye wi. Nenpòt sitwayen ka panse sa wi. Ou konprann? Ki sa li ye? M konnen pou m manje, ki sa m fè? M mete 2 grenn bannann bouyi. Ou konprann? Lè 2 grenn bannann bouyi, m kase yon ze, m fè. Konnya la lèm fini la konnya m prepare manje m pou paske m konnen m pral grangou m gentan prepare manje m konnya lèm grangou kisa m fè m ale m manje 2 grenn bannann m te met bouyi a ebyen se konsa kel fèt wi son bagay senp li ye wi nou pa oblije ap tann son ekip tankou wou fòk ekip lan kraze pou nou nan kouri non yon ekip espwa Pou medam yo, yon ekip espwa pou gason yo. Ou wè lè konsa, nou pap gen tèlman anpil pwoblèm. Pa bliye Ayiti se yon peyi ki pa gen mwayen nan men l, nou sou kont la fifa. Ebyen se sa yo ki pou nou fè wi. Pou nou kapab kanpe nan zòn nan paske depi yo pale n de lajan nou pa genyen. Ebyen kounye a la, kòm nou pa gen lajan, n ap fè bagay yo jan ke nou dwe fè yo, lwayal, onetete, fè bon chwa yo, konprann. E sa yo l ye wi.